Fidèl oditè de emisyon yon ti pwomnad anndan legliz yo, se yon plezi pou nou avè ou ankò aprè midi an nan kad emisyon sa. E emisyon e sijè ke nou pral trete jodi an se sijè nou te gen nou tap trete yè la, men malerezman ki te oblije diskontinye akoz tanperati la paske nou pat atann ke tap nan lè l tap 5 è a si pa tap gon bòn vizibilite. Alò jodi a nap repran menm emisyon sa ki di kominike epi nou tap pale de kominikasyon e entèpretasyon. E alò kominikasyon an nap pran kominike dabò, kominike se randr komen a. Se randr komen a

lang an you not sans, se kòmsi m ta di w, ou pran fransè a ou tradui l an kreyòl oubyen ou pran kreyòl an tradui l an espanyòl ou an anglè. Epi expliquer ce qu'il y a d'obscur, sa se kapab, fò gen, fò gen kapasite pou ou eksplike e sa ki fè nwa nan sa ke w ap li a. Ok nan sa ke wap entèprete a sa ki fè nwa ladann oubyen anbigwite oubyen ti ti pwoblèm kòmsi m ta di w ti fil a retòd ki genyen nan sa ke wap ekri a nan sa ke wap eksplike a oubyen wap ekri a alò sa yo nou fè tout nou fè ti rechèch sa se dan le but de de Eksplike yon moun, menm nan yon legliz ou yap preche, nan predikasyon yo, se, se kominikasyon, se kominikasyon ki gen ant moun ki sou chè la oubyen pastè a, evanjelis la, e predikatè a, se. Se sa ke li menm l ap remèt ou a. Se konsa, se a vwa l ap pale. Se la ki gen kominikasyon ant le pastè oubyen la chè e lasanble. Sa vle di ke otan de fwa pastè a oubyen moun ki sou chè a li li yon tèks l ap transmèt ou li, l ap kominike ou li,

wap mal pou konprann li e entèpretasyon an tou la gon gwo pwoblèm nan entèpretasyon kote ke kominikasyon an pa twò gen gwo pwoblèm malgre kominikasyon son gwo son gwo bagay men entèpretasyon an li se yon ti bagay men ki kapab fè ou peye yon pakèt konsekans ki ka fè ou peye konsekans ki vrèman lou e Pa egzanp, m gen dwa ap di yon moun yon mo ann espanyòl. Pa egzanp, si m ap di lejo, sa vle di ke m di moun nan lwen, frè m. Sa vle di ke m di moun nan lwen, lejo. Sa vle di ke li lwen. Men, se kominikasyon. Se antre espanyòl e kreyòl oubyen se fransè Leo, Men, pandan se tan ke si m ap, si l se nan kad entèpretasyon, kounye a vin gen yon lòt bagay. Paske, y a, y a la communication, pou m transmèt yon bagay a yon lòt, se yon ti travay. Men, entèpretasyon ce que je veux dire, sa, sa gen yon lòt bagay ladan l. Ok? Sa gen yon lòt bagay ladan l. E. M ap kominike avèk frè X oubyen frè Vladimir, kòm li anliy, m ap, m ap kominike avè l, petèt m gen dwa di l yon bagay, li mande m sa sa vle di, m esplike l. Men nan, li ka vin dakò avè m, paske m mande. Men nan entèpretasyon an. mwen ka di li yon bagay epi li menm li pran yon lòt fason epi nou fè gwo deba sou sa paske sa m vle konprann nan se pa li l konprann, sa m vle eksplike la se pa li l konprann. Sa ke entèpretasyon yo toujou bay pwoblèm, se sa k fè ke nan labib ke yo ba nou la, nan labib ke nou gen lakay nou an, kwè m si nou vle, mwen kapab li yon tèks avèk fanmi m, men nou chak konprann tèks la yon fason diferan. Sa pèmèt ke anndan legliz, lè pastè a li yon chapitre, yon vèsè, chak moun anndan legliz la konprann li yon fason diferant, poukisa entèpretasyon yo pa ka menm. Se youn nan rezon ki fè gen anpil pwoblèm ki kòz ke gen tout kalite legliz sa yo, paske chak moun konprann Bib la yon fason, l kreye yon legliz. Ann pa, ann pran, te genyen Ellen White ki te konprann Labib nan fason pa l, li kreye Lèzadvantis di Setyèm Jou. Genyen Muller ki bagay sa a la. Li te konprann li mal, li kreye legliz pa l ki Les Saints du Dernier Jour ki yo ki rele Mòmon. Genyen Martin Luther tou ki te gen pwoblèm pa l, li kreye, ou vin gwo wè ki vin gen les les protestants. Genyen les catholiques ki kwè nan bib ke Vatican ba yo. Gen moun se nan koran yo kwè. E chak moun kwè nan yon bagay pa rapò avèk entèpretasyon chapit la oubyen entèpretasyon vèsè a. Chak moun yo gen yon bagay. Paske se la m pral di yon moun, yon moun ka di ou Jezi ap vini. Nenpòt endividi ka di ou Jezi ap vini. Men nenpòt endividi tou.

y a l'analyse littéraire. Paske lè tèt ou pa chita byen, ou pa konn li byen, dabò se yon mechanste, se yon mechanste dirijan legliz yo fè nou pou chak kou y ap li yon tèks legliz la se yon tèks an franse. Paske se pa tout moun ki konprann franse, se pa tout moun. ki menm sil ka li fransè men l pa konprann li nou ta sipoze nan legliz yo li yon tèks biblik ni an fransè ni an kreyòl o mwens lè yo li l an kreyòl la moun nan lè l pa twò li gen dwa pa vrèman fin twò fò men o mwens kreyòl la l ap gen yon ide men lè w li an fransè mezanmi e moun ki pa t janm gen yon adwaz la. ki pa janm gon ti kaye 15 lan, ki pa janm gen yon, yon kòman yo rele l ankò a, yon alfa, kòman yo rele l ankò a, silabè. Sa l pral konprann nan yon bagay ki ekri an franse, epi ou menm ankò, olye ke ou fè l konprann an kreyòl la, ou ba li l an franse ankò. La communication, mwen menm sonje gon pastè ki te pwofesè m, ki te fè kou pou mwen, misye di m ke li se toujou di kwa ke lè w ap prepare yon mesaj, ou prepare mesaj la an de ou twa nivo. Poukisa? Paske ou poko konn asan de ou pral preche a, ou prepare l nan yon fransè moun a soulye, Ou prepare l an franse, moun omwens yon ti jan pi ba, epi ou prepare l an bon kreyòl pou dènye nivo a. Li di w lè w rive nan asanble a, w ap chita epi w ap fè etid nivo moun ki devan w yo. Paske se pa ou k pral annik, se pa ou k pral kòmanse preche. Gen moun kap di bagay devan li a. Kounye a wap kòmanse wè asanble ki devan w lan ki nivo li ye. E ofiramezi ou kòmanse preche, ou ka kòmanse preche nan ho nivo a. Men lè w vin santi ke ou pa wè amèn yo, ou pa wè yon seri de bagay ou tap atann, ou konprann? Ou pa wè e mouvman foul la, pèp la, ou oblije fè yon ti desann. Apati de desann nan, wap kòmanse jwenn plis moun kap bagay yo. Lè w desann anba nèt, epi e lè sa w jwenn tout moun. Sa vle di ke se tout, se nivo sa ki se nivo kote tout moun kapab.

lòt moun ankò entèprete l yon fason. Se youn nan rezon k fè pastè yo, anpil ladan yo, m pa vle di tout, paske gen bon pastè jiskaprezan, y a gen de bòn egliz de Jezikri sou latè jiskaprezan, men pifò lòt yo se vagabon. Men, imajine w ke yo ap entèprete tèks la an de bagay, an de volè. Yon volè pou yo menm, yo sere l, yo pa menm pale de sa. Epi lòt volè a, yo lage l bay pèp la. Sa yo lage bay pèp la, se sa k pap deranje yo a. Se kote yo vle kanalize pèp la. Kote ke yo vle mennen pèp la. Epi, yo entèprete l pou li la. Selon entèpretasyon vèsè yo, chak pastè konprann yo yon fason. Selon entèpretasyon vèsè yo, chak pastè konprann yon fason. Yo entèprete l e aji nan fason pa yo. Yo aji nan fason pa yo, yo agimante l tou nan fason pa yo. Sa vle di ke ou menm, ou ka tande, ou ka li tèks la avè yo, yo li l avè w wi, men yo ba ou entèpretasyon pa yo, yo ba yo agiman pa yo, selon yo menm jan yo vle l ale. Se kòm, se kòm si se yon gouvènman. gen de tèks de lwa ke l pran, li pran pa rapò a sa gouvènman an vle fè. Men pandan se tan ke ou menm ou di a ke a, mwen menm antan ke pèp, si m ta p fè l, e pa konsa m ta p fè l. Fè l la. Jan ou menm ou wè w ta p fè l la, li ta p bon wi. Men Leta fè l fason k ap bon pou li a. Sa vle di ke pastè a li menm li entèprete l nan fason k ap bon pou li a. Ou menm kounye a la, si w al pran sa entèpretasyon legliz la ba ou a, se ou k ap echwe. Finalman, ki sa w vle fè? Ou oblije, ou oblije pa ka tande sa moun nan ap di a, ou pran nan fason ke ou menm ou ka konprann li an. Lè yo nan pwoblèm pa yo yo menm, yo konn kòman pou yo fè pou yo agimante l. Yo konn kòman pou yo fè, pou yo kapab e, e, yo pran lòt bò a, alò bò yo pa t bawo a, kounye a yo pral. Sa vle di ke kounye a, alò si nou ka ap wè ke m toujou ap chanje pozisyon, se paske entènèt la pa bon, a tou moman l koupe, mwen oblije ap chèche mwayen. Matye 19 vèsè 9 la entèprete tèks la yon fason. Moun yo entèprete l fason pa. Yo kòm si moun ki devan yo wa lè entèpretel konsa, se kòm si moun ki devan yo wa yo gen kòz, yo gen fason pa yo, yo yo an kòz, men lè se yo menm ki nan pozisyon an menm, tèks sa a se menm tèks sa a men se yon lòt fason. Poukisa? Oblije genyen 2 pwa 2 mezi. Konbyen pitit pastè nou konnen ki nan pozisyon kote ke yo toujou ap priye, yo pral nan jèn, yap mande Bondye delivrans, yap mande Bondye yon gason, yap mande Bondye yon pwoblèm, yon bagay. Jamè ou pa janm. m konnen ki toujou ap chèche pwoblèm kòm si pitit pastè nou konnen ki nan pwoblèm ki nan mizè ki rive nan lè pou l al lekòl li pa konn si l ka al antre lekòl la li pa konn kilè l pral antre lekòl. pwoblèm pou yo manje. Konbyen pitit pastè nou konnen ki genyen kòmsi m ta di w ki ap imajine eske l ka antre lekòl, eske l ka antre nan inivèsite, eske li kapab kòmsi ke eske semèn nan ap bon pou l, eske l ap jwenn manje. Konbyen. Ki konnen ki nan trantèn yo? Konbyen nan yo menm nou konnen ki nan trantèn yo? Epi ki gen ki ki poko ki poko ki poko wè a ki nèg l ap marye? Konbyen nan yo ke nou wè ki ki menm jan avèk lòt ti fidèl legliz yo konbyen nou wè ladan yo? Konbyen nou wè? Konbyen nou èske nou janm wè pitit pastè k ap mache trennen nan jèn k ap chache maryaj? Nou konn wè yo kap chache maryaj? Konbyen nan yo? Eske nou konn wè pitit yon pastè a leve depi maten? Konbyen ladan yo nou wè ki nan trantèn yo, karantèn yo kap soufri santimantalman, ki pa ta jwenn, ki ta gen pwoblèm travay, ki bezwen travay ki pa ka jwenn? Ou janm wè pitit pastè ap mache nan tout lari a avèk yon CV anba bra l pral depoze yon kote? Nou jwenn, nou wè pitit pastè ap soufri?

Moi je vous dis que celui qui repudie sa femme sauf pour infidélité qui en épouse une autre commet un adultère, pastè a di ou menm se pou rete pou kont ou. Men lè se li menm ki tonbe nan malè a, se li menm madanm li tonbe nan pèlen, li bagay li oubyen li menm tou ki al tonbe nan tenten ke madanm nan vire do ba li, li di ou li Lè sa li menm, li rale entèpretasyon pa li, li rale entèpretasyon pa l pou l di w ke non, se pa t konsa l te ye, men kòman sesi, men kòman sela, pandan se tan ke se, paske se pa li menm ki nan ka a. Lè se li menm ki nan ka a, li wè yon lòt, li wè yon lòt. lòt moun ki nan ka, li gon lòt entèpretasyon. Konprann? Sa vle di ke li menm lè sa a, li genyen agiman pa l pou l rale, pou l di w se pa t men kòman sesi, men kòman sela, men premye fwa l te di lòt la, li gen dwa akize lòt la ke w ka, ou ka rete pou kont ou. Pandan ke lè li pa ka rete pou kont li a, li jwenn yon lòt agiman. E, wi sa vle di ke, yo menm menm menm, yo menm Yo pa janm peche, se ou k peche. Men kou kou sosyete a kou sosyete a vin kenbe nou yon seri de bagay, lè sa a. Sa vle di ke jan nou wè la se pa fòt mwen, se mache n ap mache nan tout kwen la pou nou wè si nou te ka jwenn O mwens si te ka fin fè emisyon an paske jan entènèt la ye la li pa bon li vrèman pa fiks a tou moman lap desann lap monte lap. Se sak fè m ta vle pou kominikasyon pa gen oken pwoblèm nou ka kominike men se entèpretasyon pwoblèm nan chak pastè entèprete tèks la yon fason gen de entèpretasyon yon pastè ba ou li voye w al foure tèt ou nan lanmè gen de entèpretasyon

pa nan enterè yo yo pap fèl men lèl nan enterè pa yo a lè sa yo gentan konnen men kisa pou yo fè finalman se nou menm ki pou degaje nou konprann la bib nou nou ka toujou al legliz nou jan nou vle men konprann la bib nou pa sou kretyen sa yo rele kominikasyon se kòmsi wap kominik a yon moun pou